Hello hello guys koman nou ye m konnen nou konn mwen deja non pam se John map envite nou mezanmi yon nouvo istwa ki pwal demare nou konn sou chanèl la deja Donkin Haiti Seksyon 9 mwen gen yon bèl madam avèm la ki pwal prezante tèt li madam Rose prezante tèt ou. Hello guys koman nou ye non pam se la belle Rose mwen avèk John la nou vin pale de yon nouvo pwojè ki pwal demare sou chanèl Donkin Haiti. 500 liv. Sam pral fè ak mwen yo se pou yo al sou chanèl la pou yo al swiv video m premye video map lage a pou yo swiv kòman li ye. Jan Rose di nou an sa vle di premye epizòd la se li menm ki pral fè nou renmen istwa a sa vle di yon moun ki ta renmen sipòte nou ede nou nan istwa sa mezanmi se map vin site nou 2 non gwo biznis kap sipòte nou pou istwa sa ki se LP Bar Hotel mezanmi sa vle di m panse ke nan vil Senmak Sa te merite yon bagay konsa nan vil la. Se lè pou w pral sou Fleranso a, ou fin kite lekòl nasyonal la, nan dezyèm riyèl la, ou rantre nan ri Bèlen, w ap jwenn yon gwo bagay k ap fèk demare la mezanmi, k ap fèk demare, LP Bar Hotel. Sa vle di non pdg a se direktè Toutou. Sa vle di mezanmi m panse ke tout jèn Senmak yo konn bagay ki bèl. Sa vle di depi w rive nan LP Bar Hotel, sa vle di la ou pa ka pa gaspiye kòb. Sa son bon bagay li ye tou vre. Lè w nan mòn kalvè mezanmi pa bilye pou w al nan boutik sa ki se Dadou boutik. Madam sa kap fè yon travay serye nan mòn kalvè kap sèvi moun byen mezanmi. Mwen menm se la m achte mwen menm. Sa vle di mwen menm se la m achte bagay pou m pase nan cheve m, bagay pou m mete pou m santi bon pou m pase sou kò m. Tout bagay nèt mwen bezwen. Kapvèzi ki vann dlo trete, kapvèzi tout sa w bezwen w ap jwenn li nan Dab boutik. Dam sa se yon dam ki eklere anpil. Depi yon moun ka vin nan yon mòn konsa ki mete yon biznis konsa, sa m pap ba w manti. E wap wè alache la madam Rose. Dab boutik. Mwen tande yo pale de sa men m poko ale. Men m konseye w fon ti alache la. Ala cheri w la yon premye fwa wap tou abone la paske moun kap sèvi moun yo andan an yo respekte moun anpil. Wi yo dim li bon anpil konpa. Sa bon anpil. Ebyen madam Rose nap m panse ke tout sa moun yo bezwen yap rete tann nou pou istwa a paske istwa sa son istwa ki pral gen anpil tèt chaje ti paswa gentan di nou moun ki fè kè kenbe kè sa vle di depi w mete foudan pa al gade istwa sa paske ti paswa gentan di nou li pap reskonsab moun Paske sa m konnen ti paso ap prepare pou l pote pou nou nan istwa sa a, se tèt chaje. Sa m konnen ti paso ap pote pou nou nan istwa sa a, li t ap vin la jodi a avè m, li di li p ap bay moun yo avan gou, sa vle di li di tout moun yo ret tann li pou premye epizòd la. Sa vle di premye epizòd la, envite zanmi w, fanmi w, moun ki lotbò dlo, m panse ke se sa w ap tann. Ede nou jan w kapab ede nou. M panse se konsa wap ede nou avanse, wap ede m, wap ede ti Francois avanse, wap ede John avanse, wap ede tout moun nan gwoup la avanse. Tout moun ki ta renmen wè jan Rose ap jwe m panse se pratike pou gade istwa a paske istwa sa mezanmi se yon bèl istwa. M panse m pap vin pale nou plis de li non men se lè wap gade premye epizòd la m panse ke ou pwal wè sak pwal pase nan istwa a. Mèsi, mèsi dakò.